O nivo de Konsèy Prezidansyèl de Tranzisyon an, cpt, a, nou rann nou kont ke an tout lojik estrikti sa a li ta sipoze pozisyone l yon fason pou moun di a finalman mesye viv lèzentelo viv lèzentelo Men nou rann nou kont ke de pli zan pli n ap fè eksperyans, enben nou kapab di ke anpil fwa nou wè anba yon kantite de moun. Ok. Cpt a monte, evidaman gen yon kantite de moun ki te kont. Gon kantite de moun ki te kont fòmil sa menm, paske deja li twò ankonbran, li riske pa fonksyonèl, li bidjetivò, li tout sa w vle. Men, gen de moun ki te gendwa panse ke an n konsidere l kòm yon kabinè e ke 9 moun sa yo pral mete tèt yo ansanm, yo ofri. Nasyon an, yon opsyon de sòti de kriz ki ta kapab louwab e ki ta kapab akseptab. Men dantre de je nou te rann nou kont ke se pa sa bagay la te ye. Se te de preferans chak moun gen kabinè l, dayè chak moun rele tèt yo. Prezidan. E genyen ki yon ti jan, m ta ka di, parèt mwen eksite ki bay tèt yo non konseye prezidansyèl. Men, se pa sa k pwoblèm nan. Pwoblèm nan se ki sa fonksyonman an ye, ki sa reyalite a ye e ki sa rezilta a ye. Mwen su e sèten ke menm moun ki te pi anti cpt yo, si cpt a t ap bay rezilta, yo t ap toujou kritik a lega de li. Men omwen yo t ap salye dè efò ki fèt ki pèmèt ke nou jwenn dè rezilta. Rezilta sur le plan de de la sécurité, rezilta sur le plan de de la stabilité, rezilta sou yon plan ekonomik kote ke gen yon kantite de bagay ki debloke e lè sa a yon moun k ap viv anndan peyi a w ap di a monchè m kòmanse wè genyen des éclaircies donk. Se sûr ke tout bagay p ap roz, men gen de bagay ki kòmanse fèt, gen de jalon k kòmanse poze. Paske sa k rive, pou dimanch ou bèl, se depi vandredi pou w wè l. Ou ka wè yon moun pa egzanp, ann pran kondui machin. Yon moun ki se chofè. Otomatikman ke moun nan pran kle a sèlman li ouvri pòt lan, ou deja wè si moun sa son chofè ou pa. Ou poko ou poko detèmine si li son bon chofè. Men depi de depi nan jan l ouvè pòt machin nan, li chita anndan machin nan, ou di a non misye son moun ki konn kondui machin. Èske l son bon chofè? Talè, ban m tann lè l stat, ban m tann lè l demare. Wè, sa di, ou bay moun nan chans li pou pèmèt ke ou, ou, ou, ou dekouvri l o fur et à mesure. Mentnan, si moun nan fin stat machin nan, ou gade ou wè si pou l rantre vitès pou l derape machin nan, fò l ap gade levye a, a ce moment là m ba w garanti, atache vos ceintures. Ah wi atache yo zent yo eskizem bon kounya si pandan poul derape machin nan ou wè lap gade levye a poul poul wè ki pozisyon vitès yo ye answit lap gade pyel poul kapab idantifye ki pedal poul poul peze e alò la se pa senti w pou atache kounya se detache senti w ouvè pòt la met deyò. Alò la, non, non, non, se bonjou lè dega. Sa se klè. Ok, m pran egzanp kondui machin nan. Men m te ka pran nenpòt lòt bagay. M te gendwa pran e fè manje a, paske gen yon jan ou wè moun nan e derape nan fè manje a, ou deja di, Humm! Atansyon wi jèf la. Ok? E ensidsuit, ensidsuit. M ta gendwa pran egzanp danse. Ok gen de moun ke w wè pa egzanp ou konn pran de etranje kap danse konpa ou deja wè yo a kontretan mizik la a goch bouda yo a dwat nan danse a ok donk se son de choz ki arive men mete lè w konsidere ou pran 9 entèlektyèl e trè sètènman kap mete nan anviwònman yo yon kantite lòt entèlektyèl tou. Poukisa? Paske tout moun gen posibilite pou yo monte yon kabinè. Kabinè yo, se avèk moun ke w konnen ke w ap fè yo, se avèk moun ke yo pwopoze w ke w ap fè yo. Pa bliye ke se yon demach politik, gen yon kantite de sektè ki te voye moun yo. Donk chak sektè ki te voye moun yo apral deja kwè ke li lejitim pou yo enpoze w dè moun. M pran egzanp sa a lòt jou avèk nou, gen dè minis ke m pale avèk yo, Yo di m ke gen des accords k voye yo kòm minis, enben moun yo met lan tèt yo ke on dirèk yo ka anboche la Repiblik nan ministè a. Ok? Mwen m gen de minis ki di m klèman ke se lè yo antre la yo rann yo kont ke pa gen afè peyi k ap regle, men m di yo men atansyon, m pa dakò avè nou. M pa dakò avè nou. Paske nou menm tou, nou konnen se sou baz pa gen anyen de peyi kap regle ke nou la tou. Ha non, ann pa, ann pa, ann pa fè bagay la pase kòmsi m ta di w, gen yon grenn ki bon epi tout rès yo pa bon. Non, fò n pa fè sa. Ok? Men nan sans ke yo di m sa, se nan sans ke yo wè ke. Tout moun gen de ti pwojè y ap vin depoze. Tout moun y ap mande djòb agoch. Tout moun ap mande djòb adwat. Tout moun te deja genyen de twa moun pou yo fòme, boure pou yo. Menm si pa gen bidjè, menm si pa gen plas, sa pa enterese yo. Bon, men sa yo pa nouvèl pou mwen. E lè m ap pale avèk de moun ki se minis pa egzanp, mwen di yo sa yo pa nouvèl pou mwen, piske, piske. Nou te toujou nan lojik separe, separe gato a, yo bay entèl sa, yo bay entèl tèl pòs, e lè moun ba w tèl pòs, li deja konnen a kisa l ap atann li wi de pòs la. Kounye a ou menm si w deside ou pran pòs la epi ou pran pòz ou pa t konnen ke se sa ke l ye, alò la se yon lòt deba. Evidaman! M ka di nou sa, gen de moun ki konn non pòs efektivman. Lè gen de moun ki te pwopoze yo ki konprann yo ka vin egzije yo de bagay, yo konn raple yo a lòd. E se sa k fè ke toujou gen de klach ki fèt ant moun ki mete moun nan e moun sa a li menm ki nan pòs la. Poukisa? Paske tou senpleman moun nan deside l ap pran otonomi l. L ap pran otonomi l kounye a, li nan yon pòs de responsabilite. Ilèvre ke w te pwopoze li, ou te soumèt non l, ou te sipòte l, men otomatikman ou met nan tèt ou ke m se timoun ki ret avèk ou, nenpòt sa w vle pou m fè a se li pou m fè, m di w non. E kòm de fèt, CPT a se nan sitiyasyon sa ke l ye. Gade pou w wè, konbyen moun nan CPT a? ke yo te dezinye e ke moun oubyen sektè ki te dezinye yo a toujou rete atache avèk yo. Yo pa anpil. Yo pa anpil. E se pou menm pwoblèm sa a ke m ap di w la a, si deba a te fèt pa rapò a yon kesyon de peyi, nou pa t ap gen pwoblèm non. Men se paske li pa vre, pa gen afè peyi vre. Se dezenterè pèsonèl, dezenterè de chapèl, etsetera. Men natirèlman w ap toujou tande nan diskou a oubyen nan nòt k ap sòti, se nan enterè peyi a, etsetera. Men mwen menm mwen di w, mwen menm avè w ki se gran timoun, nou konnen se pa afè peyi k ap regle. Nou konn sa deja. Nou konn se yon bagay ke sektè a mande, li pa jwenn. Li gen yon konpòtman ke reprezantan an genyen ke yo pa dakò paske gen de bagay pou l fè. Avan l pran desizyon an fò l te vin pale avèk yo, li pa fè sa, etsetera. Bon, donk, mwen di nou se sa k fè ke bagay la rete li antòti. E li fè chemen l malgre kontestasyon, malgre pwotestasyon, CPT a toujou la. CPT a toujou la. E m di nou, CPT a toujou la se pa parapò a volonte pèp ayisyen. Cpt a toujou la se pa rapò a jisteman lòt moun kap mande lòt bagay yo, tout moun konnen se menm bagay la ka pral vin fèt, se yon kesyon de enterè, se retire kòw, banm mete pam, banm vin jere tèt pam tou, tout moun konnen se yon afè de jere tèt. Donk moun nan di monchè, nan ka sa poukisa nou oblije toujou ap pral refè, refè, refè, eksperyans montre ke bagay sa yo, yo pa pote anyen e aprèv gade kote nou ye. Sam te vle di sou cpt a. Mwen rann mwen kont ke definitivman cpt a pèmèt ke nou wè anba yon kantite de moun notamman des entèlektyèl. Ann gade sa ke yo fè de sa m ta ka rele prezidans tournant. S on demach trè rotative. ke l ye, men ke m estime ke mesye dam nan cpt yo mal konprann kareman. Men m konprann sa k fè sa wi, se lojik chèf la wi k fè sa. Se lojik chèf la. An tout lojik, cpt a te dwe monte. Depi lè l monte a, yo te sipoze antann yo sou yon fèy de wout ki pral egzekite. e ke menm si gen yon prezidans tounant ladan l chak 4 mwa, se menm fèy de wout la yo pral egzekite, gen youn ki pran l de tèl dat a tèl dat li kòmanse egzekite fèy de wout lan, pwochen ki vin monte a ta sipoze gen menm fèy de wout lan epi li di ok dakò, enben ok men mwen menm men ki kote m pran l, m ap avanse l mete l la a. Twazyèm nan monte ok dezyèm nan te metel la mwen menm map pranl la map gade ki kote m ka rive avèk li men an tout lojik fèy de wout la li te dwe yon fèy de wout pou la tranzisyon cette histoire de chak moun vini ou gen enpresyon li genyen pwòp fèy de wout pal li pat dwe sa. Li pat dwe sa. Dayè, pil seremonyal ki fèt pou yo jis mete youn nan plas lòt la. Nou pat bezwen tou sa non. Nou pat, nou pat bezwen tou sa. Sensèman wi, nou pat bezwen tou sa non. Afè bagay, pil bagay mwen wè ki fèt, gwo seremoni, e, nou pat bezwen tou sa. Son bagay ki te sipoze yon senp ti pasasyon. ou envite de twa moun etc. Epi dat sa pwiske tout moun konnen ke se se apre entèl se entèl apre entèl se entèl nou pat bezwen tout gwo seremoni ki fèt etc. Bon ann di nou fèl paske nou renmen sa e nèg la ki pa fèl la l gen dwa di ah monchè bon m resi m resi vin jwenn pòs sa epi kounya pou m pa Pou m pa montre a la fas di mond kòmsi m ta di w gen envestiti ki fèt. Ok dakò, sa se ego. Bon m konprann sa, pa gen pwoblèm, se imen. Men, kounye a m pral kenbe nou nan diskou a. Men tande, nou pa t oblije gen yon diskou. Se kòmsi m ta di w chak nèg ki monte l gen yon pwojè de sosyete, kòmsi l pral vin egzekite la nan 4 mwa. Se komsi e konsa m wè nèg yo vann vann li wi. Fridje anons yon kantite de bagay pou kilè? Non men pou kilè? Sa vle di ke nou nou nou etan done ke le ridikil ne ne tue pa nou nou konnen pètinamman ke afè bagay 4 mwa ke Fritz Jean pral pase la a evidamman se sa ki prevwa men Pil bagay kap di yo ekout se des anvole m ta ka di bon pou la galerie men ou konn sak du e pou wè politik la politik la vreman se son pyèj li ye pou anpil moun hein lè ou konsidere yon kantite moun pa egzanp. ki ekri liv, ki pran pozisyon sou de bagay, ki se dè donè de leson, ki montre w ke tèl pouvwa te dwe fè sesi sela, men sa bagay la ye. Gen yon seri de moun, yo plis ka moun k ap bay dikte, men yo menm yo pa kapab pran dikte. Ok? Men Fritz Jean ekri liv sou kesyon ekonomi, ekonomi de la vyolans. Li pale de reyalite oligarchi ki genyen anndan peyi a nan liv li. Li pale de yon pakèt reyalite e l fè de rekòmandasyon sinon de pwopozisyon sou ki jan pou bagay yo adrese. Men, vwala ke Granmèt la oubyen sa n pa wè yo pèmèt ke Fritz Jean ka vin nan pòs nimewo 1 nan tèt peyi a. Enben, kisa Fridjan pral egzekite nan sa l konn ap di yo? Lè Fridjan, pa egzanp, se envite nan yon emisyon, lè yo envite l nan kad yon platfòm, nan yon konferans deba, etsetera, men, m si e sèten ke Fridjan ap eksplike mezi bagay ki egziste pou montre w ke transfòmasyon an ka fèt an. An depa, pa t ap Menm si l pa ta fèt en de papadap, men li pa tout konplike ke nou konprann li an paske ou bezwen moun ki gen kapasite pou w mete nan pòs yo, ou bezwen moun ki genyen posiblite pou vini avèk de bòn strateji, epi apre sa, chèche mwayen. Chèche mwayen pou ke w fè li. Enben Fritz Jean ta sipoze ka jere 2 sou 3, si w swiv teyori l yo. 1 moun ki l fo a, donk li menm si l ka la a sèke l estime l se moun ki l fo a. Yo ba ou l, kounye a an avanse. Dezyèmman. Depi w mete moun kil fo a lap vin avèk bòn strateji a, enben kòm ou estime w se moun kil fo a vin a bòn strateji a, sa fè w 2, kounye a se mwayen an, enben mwayen an ta sipoze pa ta twò konplike piske chak mwa nèg ladwàn yo di yo bat rekò lajan e anpil fwa wap pale avèk 2 moun yo di non non non pa gen pwoblèm lajan, lajan la. M renmen tande lè w tande de moun ki responsab an Ayiti, yo di w sa. Non, non, non, non, non, non, ne vous fatiguez pas paske lajan an la, lajan an la. Ok? Men, a la fen de la jounen, lè bilan an gen pou l vin fèt, ou tande touton konpòte an Pons Pilat, yo lave lè men, etsetera. Yo di w, monchè, nou te gen, nou te gen volonte pou nou te fè l, men atansyon, an politik la volonte ne suffit pas. La volonté ne suffit pas. E anpil fwa, nou gon grenn bagay ke nou akwoche avèk li, se lekskiz. Se akize lòt la, se endekse lòt la. Si tèl bagay pa fèt, se se pa mwen, men se paske, se paske, se paske. Pa gen pwoblèm avèk sa. Pa gen pwoblèm avèk se paske, se paske, se paske. Nou ka toujou nan se paske, se paske. Men yo pa mete w la pou se paske ok donk an tout lojik sa m vle nou konprann yon moun ki monte nan tèt cpt a li se se jis yon wòl de reprezantasyon ke l ye men le cpt an swa ta sipoze 1. 1 e endivizib. Sa vle di ke nou pa t bezwen nan, kòm si m ta di w, sa a se, nou rive nan faz jiskaske n di, sa a se, se sou prezidans Edga Leblan sa a te fèt, sa a se sou prezidans Leslie Voltè, sa a se sou prezidans Fritz Jean, etsetera. Alòske li pa t dwe sa ditou. La m nan teyori avè nou. La m nan teyori. Men kounye a, lè m vin nan pratik la avèk nou, na pral konprann ke politik la bokou plis pragmatik ke sa. Paske politisyen an pa p dakò, kòm si m ta di w, pou ke l pa fè kapital politik li nan nenpòt ki kote l rive. Nan nenpòt ki kote l rive. E m ba w garanti, e, e. Lesly Voltaire ou wè ki mete lè bouche doub fòl vini fòl fè swivi pou Antoine Simon se nan kad demach poul k fon kapital politik onè dakò poul genyen yon minimòm de vizibilite politik kitaske yon moun vlel kitaske ou pa vlel yap di ke monchè se dènye bagay Lesly Voltaire te fè avanl kite tèt cpt a men se sou baz sa li fèt. Gen de moun ki gen dwa di w enben ok nan se ka se pa se pa movè. Gen yon zanmi ki di mwen yè ban m mande w yon ti bagay eske pa egzanp travay ki te kòmanse fèt nan yon pakèt nivo nan minimòm sa yo t ap fè yo eske w met nan tèt ou ke ap gen kontinite ladan yo obligatwaman? M di bon e sa li relatif li relatif. Poukisa? Paske tou senpleman, an vèti de lojik ke m sot evoke la, asavwa chak nèg bezwen fè kapital politik li, enben m pa p etone ke Leslie Voltaire te mete fokis la sou Gran Sid paske li se moun ki soti nan toyo nip, enben m pa p etone ke Fritz Jean mete fokis la sou le Gran Nò, li se moun Sent Suzann. Ok epi kounye a moun nan tonbe ri epi men gon lòt zanmi ki te la zanmi an di men monchè nou ri se vre men eske kèlke pa li pa ta tou bay yon sòt de lojik Pare jounalis veritableman, men kòm si m ta di w kote nèg la sòti a, li bay yon ti vizibilite. Li pran yon ti vizibilite, li mete fokis la sou kote l sòti a. Enben, pa rapò a sa, menm popilasyon an e konsa l wè l tou. Menm popilasyon an se konsa l wè l tou. Ok? Egzanp. Nou sonje Rene Preval te prezidan, men Rene Preval te fè de bagay ki gen rapò avèk mamlad, ki te fè de bagay ki gen rapò avèk marmelad. Ok? E Mèt Boniface Alexandre te abite lan 75 lan, men pandan l prezidan, enben wout 75 lan te fèt al bò lakay li a. Jacques Edouard Alexis te abite nan Dèlma 33 a yon sèten moman. Enben, anndan kote Jacques Edouard Alexis te abite a, yo te fè wout la anndan paske misye te PM. Èske ou konprann? Donk, ou genyen Jouthe te premye minis, li abite o nivo de Vivi Mitchell, men pandan Jouthe premye minis lan, men ou wè zòn sa a te fèt. Ou wè? M te ka pran, m te ka pran tout, tout moun yo wi. Pou m montre nou ke kòm si m ta di w e nèg la di monchè ti bagay sa non si m premye minis nan lakay mwen la a omwen fò m fè minimòm sa a men popilasyon an tou li menm ki konnen w abite la a si l wè si l wè w pa fè anyen nan zòn lakay w la mesye a la nèg salòp mesye pou yon premye minis abite la a mesye pou misye dakò se nan labou a pou l rantre la etsetera menm popilasyon an nan tèt pa l e a sa l atann li. Enben, e menm bagay la pral rive avèk Fritjean. Moun Sent Suzanne pap padone Fritjean si gen yon ti yon ti kote k merite betone, yon ti kote k merite asfalte nan zòn nan epi pou yo wè Fritjean pa fè l non. Se se sa a, wè sa a ou pa ka retire l nan tèt yo. Ou pa ka retire l nan tèt yo. Yon ti ap veye yon ti ma dlo ki konn fè anpil marekaj, anpil labou, epi pou yo kritike l pou sa. Sa se bò lakay li, Sent Suzanne. Y ap fè menm bagay la wi pou Legran Nò. Enhen. Gen yon nèg ki poste yon videyo yè sou Okap, yon zòn l ap pase, kote ke fatra fè kenken. Men, m su e sèten ke gen de moun k ap tann Fridjan la a. Gen de moun k ap tann li la a. Yo pral di, monchè, msye, nèg sa yo sot lan Nò, e nou sipoze ke Nò a pral oblije fè yon bèk wi la a. Y ap atann yo a sa kareman. Y ap atann yo a sa. Sa vle di ke se a de nivo pou w gade l. A tit endividyèl. pou nèg la fè kapital politik li, pou l gen yon minimòm de palmarès, pou l genyen yon kantite de eleman alenteryè de son bilan okou de son pasaj alatèt di cpt. Men popilasyon an li menm, li gon bagay l ap atann li de moun ki soti nan zòn pa l la. Se konsa l ye. E sa L ap difisil pou ou retire l nan tèt moun yo. E kounye a ou gen dwa poze kesyon, èske l nòmal? Ekoute, moun ke w ap pale avèk li a, l ap di w ke, atansyon, menm si tout bagay pa ka fèt tout kote, men omwen si nèg la se nèg zòn nan, bon jan fò misye make prezans li, fò nou santi ke misye gen yon bagay ke l fè la a. E. Eskizem, se lejitim wi ke moun yo panse l konsa. Ya! Se lejitim ke moun yo panse l konsa. Bon, mwen menm ki son senp sitwayen, ki son antreprenè nan yon komin, men moun mwen ye a fè ke gon kantite de moun, li pap dakò ke kòmsi m ta di w kanperen nenpòt kijan non, pandan ke m gen totora sa a. Li pap pran l nan menm non. Non li pap pranl nan menm pandan m gen tout ora sa l pap pranl nan menm ok men kounya o dela de yon apwòch rejyonalist mwen menm mwen antre nan yon demach peyi mwen menm mwen ta Mwen ta nan yon pòs de responsabilite oubyen m ta ap konseye e an nou di de moun ki nan pòs de responsabilite, pòs enpòtan, gen de bagay m ta pral konseye, gen de bagay m ta pral, m ta ka di bakòp yo, men eskize m, yo pa t ap gen anyen pou wè avèk le Sid non. M tap fè de bagay ki gen rapò avèk le sud wi men gen de bagay se pa rapò a peyi a mwen menm mwen ta plis wèl ok sa vle di ke sèt istwa ke m ta vini e ke m rann mwen kont ke savann dezole chita atè a la pou m pa fè transfòme l an pis daviyasyon pou ke yo fon ayewopò ki pou desèvi latibonit lan avèk plato santral e lòt kote non. Non. Paske m pa pral achte tèren an. Kounye a petèt ke w pral di m, wi men mesye Numa gen yon pwoblèm. E lè w gade pa egzanp mwayen pou fè yon ayewopò etsetera, wi men mwayen pou fè yon ayewopò pa depann sèlman de leta. Mwayen pou fè yon ayewopò l depann de leta. Pou bay otorizasyon yo, Leta dispoze de yon ansanm de domèn, de pwopriyete, yo ap pral mete yo a pwofi pou yon ayewopò, men ayewopò a kapab fèt avèk fon prive. Leta bay kontribisyon pa l nan nivo ke m di la yo, men poukwa pa de fon prive. Poukwa pa de fon prive? Nou konn konben moun ki ta gen dwa enterese si leta di pou yo vin entèvni nan kad yon ayopò? Si yo ouvri posibilite a pou ke moun, paske gen plizyè posibilite. Moun yo gen dwa pa enplike nan konstriksyon ayopò a an swa, men yo tèlman pral benefisye de li e eksplwate tout sa k merite eksplwate. Men, ban m ban nou egzanp. Mwen pa ka konte konbyen moun ki se des entrepreneurs, genyen k ap viv an Ayiti, genyen k ap viv a letranje, tout kritik nou tande k gen la, enben gon kantite de moun ki solisite m pou gade kijan m ka fè yo jwenn de teren nan zòn nan ki pa twò lwen ayewopò, pou yo fè anga, pou yo fè devlope pak endistriyèl, pou yo, sa vle di ke pandan ou wè nou menm nou pa wè l sou le lon tèm nan, men gen dè antreprenè ki se dè fouinè ki deja ap pozisyone yo pa rapò a sa. Paske to ou ta, ayewopò Antwàn Simon ap vin devlope, to ou ta. Menm si se pa mwen k wè l, menm si se pa yon lòt ki avan m ki wè l, men l pa ka pa devlope. Paske gen nesesite pou l devlope, sa se 1. Men dezyèmman, Pòtoprens lan ap eklate. Pòtoprens lan ap eklate, ou vin prèske pa p gen lechwa. E lefèt ke gen posibilite pou ke li agrandi, etsetera, enben, se deja yon okazyon pou ke w di monchè ban m pozisyone m. Kounye a pwobableman ou pral di m wi men moun sa yo pa egzanp ki deside y ap vin fè bagay la a alòske ayewopò a pa sesi l pa sela men se paske ou pa nan biznis ou pa konprann moun sa k pral konstwi anga ki pral konstwi depo li pral amenaje yon mini pak endistriyèl etsetera men se yon bagay k ap pran tan li bezwen de twa zan katran senkan pou l devlope l men antretan. Ayewopò a gen dwa ap devlope tèt li jisteman, lè sa l ap vin jwenn bagay sa yo tou pare. L ap vin jwenn bagay sa yo tou pare. Donk moun sa a ou wè ki se antreprenè ki gen tan ap eseye antisipe a, enben se paske jisteman l se yon gwo antreprenè. Natirèlman se mize l ap mize. Nan ki sans? Nan sans ke l ap fè yon devlopman, nan sans ke l apral fè yon pozisyonman, li pral pozisyone l, sur le moyen et le long terme. E otomatikman pral genyen gwo ouvèti, li se premye moun kap jwenn posibilite a. Li se premye moun kap jwenn posibilite a. Men kounye a banm ban nou yon dezyèm egzanp. Nou gen dwa ap plenyen paske ayewopò a te dwe gen sesi, ayewopò a te dwe gen sela, fòk li gen anga, fòk li gen, pa gen pwoblèm. Men èske nou konnen ke leta. ta gen dwa deside li antre nan kad yon kowoperasyon piblik-prive epi li di ke li mete sa sou tab la, chanm komès yo.